M santim pa byen tanpri cheri plis tandem non. Ou konn sak pase ou konn sa map fè pou ou wè aprè de jodi lè wèm nan wout piga ou janm pale ansanm avèm ankò tande.
Panse m pat gen avni.

M konnen menm ke chari nou diskisyon men depi lè a rive pou nou damou se pou nou ret damou.
Antouka, m ta swete l ret konsa tout tan. Ou te manje maten an? Ah wi, m kwè sa. E, egzakteman cheri, di m pouki ou rele m lè a non, paske kè m cho. M ta renmen w di m. Enben m gon sipriz pou ou cheri. Oh, sipriz?
Uhmm.
E m konnen w ap renmen l. Cheri.
Chak jou ou nan diskisyon avèm, jodi a la pral fèm yon sipriz, ta renmen wè sipriz sa.
Men m di w sa deja, lang ak dan pa konn pa mòde, konnen sa lang ak dan pa konn pa mòde.

Dadjou gen kè cho. Li toujou ap pale w, li di, Joprens, Joprens, bon lekòl la ou te ye, nèg pa te di pitit malere ou ye, ou pa pou moun ka pè do w. M di bon lekòl la ou te ye. Mwen te fin entèdi tan m ap etidye, pase jou m nwit anba limyè pote limyè, m ap etidye. Paske li toujou ap pale. Ou pa toujou anyen kou ki serye.
Bon, li te di m pa t fè mwayèn, men se pa sa k fè m pa fè mwayèn. Ebyen, kòm pwofesè a te di konsa, depi kenpòt moun ki te marèn lekòl la ki vle ye, l ap bay yon bous pou l pa janm peye lekòl, ebyen la ou tou bon wi. Vrèman vre, mwen tou te pran rezilta a. Li te pale ansanm avè m sou sa, donk, li te di, Nenpòt timoun nan klase ke w te premye a,

Dakò asepte. Poukisa ou chwazi pou metem nan kondisyon sa wap di m Epi ou a pati de jodi mo cheri a ou mèt retire l ou tande. Se pa sou rezo sa mwen wè ou.
Ou te toujou di m nan bon tan nan move tan wap toujou avè m. Depi nou piti nou ansanm. M ka konprann bagay yo pa fasil kounyè a men se pa konsa pou wap aji cheri. Konsa w vle di si nou te depi nou piti nou ansanm pou m grandi pou m ansanm avè men ou sèl.

Lè w pa ka okipe fanm ou pa ka gen fanm tande. Tout sèl sa m ka ba w kòm leson, travay pou w ka gen fanm nan demen. Laura,
si m fè tout bagay sa, pou jan Laura te pwomèt mwen, depi lè m wè Laura ap maltrete m nan, m te gentan wè gen yon pwoblèm. M te gentan wè Laura te gen yon lòt relasyon.

Apre w fini nan lekòl la, direktè a menm k ap ede w rezoud tout lòt bagay dokiman ke w bezwen jis pou ka ou menm pou ka etidye an Frans. M te gentan kòmanse travay sa a. Sa vle di la mwen bo da kache la mwen te leve maten an m ka di Bondye mèsi. Se mwen konnen.

Bon nan lavi sa Yon pwovèb ki di Fanm se kajou l pa mande prepare E pa manti non Gade kòman jounen dyaspora nan depla menm E dyaspora sa E m byen si La pral metem anfom e ma prey bel paske son diaspora liye li gen lajan epi m danse m ak on vakabon tout vye tren pale de lanmou lanmou cheri map fè sesi map fè sela epi anyen li paka fèm gade koman m jwenn on diaspora diaspora sa pral metem sou moun diaspora sa pral met bagay nan menm. Mezanmi nan lavi sa moun pa pa dwe janm dekouraje nan lavi sa non heyy.
Yo! Bòs depote! Sa gen la G?
Ah wi men!
Poze la!
Yo!
Ki zeinen? Kanpe dim non papa m pa wè w nan game nan menm wap fè malè papa. Brother
m anvayi fanm nan wi menn. Yow lèm di ou voye m anlè ou voye m anlè paske ou wè rad m te prete nan men w m te tcheke manzè a menn. Manzè a si tèlman imilye nèg a e la boss.

Ou te toujou di wap renmen m ni nan bon tan ni nan move tan Ou te toujou di wap toujou avè m Cheri Ou fè m fè mande mwatye Ou retire souri m Ou mete tristès nan plas la Pouki se mwen ou fè sa hein? Talè mwen di yon bagay. Konbyen fwa lotre jou sa m te di. M pa te di depi wèm nan wout ti bò kanpe. Oh shit!
Manzè a pranm frè lala avèm bòs mwen. Li metem kanpe nan ti kwen men li vin ak e ti gravyèy la ti mawozo a menn. Vin prezante bòs. Wap vire boul frechè.
Bòs ap vire. Yo ou bòs anm voye menn. Ou konnen ke nan yon efòm jeo monchè. Malerezman menn m fin di nèg la yon bagay men. Sa pa potem byen tou paske misye ta konnen sa ou map fè epa bon mdi michay travay li li ka okipe fanm lèy gon fanmil. Gade ti blòdè ap mache bèl fanm nan man yo paka fè anyen pou yo. M eseye bay vag, m eseye bliye w men se pa mwen menm, se kè m ki pa pèmèt mwen ok. Sa vle di
tout mache wap mache nan lari a ou pa janm jwenn yon moun. Ou pale ansanm avèl se mwen menm dirèk ou chwazi ou vin kanpe gade kotem kanpe map reflechi de bèl vi ma pral mennen epi ou vin ou vin detounem sou wout mwen epa vre. Sèl banm diw èske ou panse gen yon nèg kap renmen w plis ke mwen. Men ou paka banm anyen sa wap banm la ou wè atèlman la menm m gen yon dyaspora nan menm em deja m wèm mete nan tèt mwen em panse tout sa ap vini tout bèl avni ap vini nan tèt mwen ou wè la. Pa vin pou matrix yo. Ou tande sam di w? Cheri plis tande m. M pa gen pwoblèm, menm si m t ap pouse bourèt pou m satisfè w. M vle fè tout sa m kapab pou m fè w plezi. Pliz, m pa vle pèdi w nan vi m. Depi lè bagay lan fin pase a, m santi m tris. Antouka nèg ke nanm ou ye, depi w bezwen frechè, tcheke m pou w konnen. M ap fè w wè ou pran fanm yo grenn pa grenn. Ansanm!
Ti manzè sa li deja nan men m deja, ou konprann? Lay plezi m pral ak ti manzè m pral met chalè nan lagè an konn men. Apre sa bon depi ou bezwen kòb tou ou mèt tcheke m ou deja konnen ki nan m ou ye. Ya lap enpòtan paske m bezwen lè m pase yon kote pou miche fiks tree yo man. Pokipo lòt semèn nan ap gen machin nan baz la. Fòn lage. Ou santi m pa byen tanpri cheri plis tande m non. Konn sa pase ou konn sa map fè pou ou wè aprè de jodi lè ou wèm nan wout piga ou janm pale ansanm ak mwen tande.